Bonjour, bonsoir sa depan de a ki lè oubyen ki kote wap resevwa nou rale ti chèz baw enstalew konfòtableman se chanèl paw la meyè chanèl kote ke wap jwenn nan tout enfòmasyon nan bon ti mamit ki antre lakay ou avèk yon nouvèl edisyon de tout aktyalite peyi dayiti ak lòt bò dlo. Siw potko abone a chanèl sa Se le moman pou w fè sa. Klike sou Sabone epi aktive ti klòch notifikasyon yo. Pa bliye kite yon like nan video sa e nan tout lòt video nou yo. A chak fwa ke ou like, a chak fwa ke ou pataje video nou yo e a chak grenn abòne ke nou genyen an plis sou chanèl sa se motivasyon ke ou ban nou pou nou kontinye pote nouvèl pou ou nan bon ti mamit. Si ou siw ke ou gentan abòne e ou gentan kite like ou, medam e mesye, nou pral antre dirèk dirèk nan devlopman aktyalite a. Nou pati! Bonsoir kouman w ye?
Mèsi paske w. pou reponn kesyon Boukante Lapawòl. Kouman w ye? Bon, bonswa radyo Mega e Boukante Lapawòl e nou salye tout popilasyon ayisyen. Fon ti bese volim nan Paskal. Fon ti bese volim nan. Fon ti bese volim nan. Fon ti bese volim nan Paskal.
Wi. Paskal, èske w ka eksplike pou tout peyi a, lemonn k ap koute w, ki sa k pase yè swa piske mesye nan nivo palè nasyonal yo di ke 2 machin USGPN ta pral an misyon, lè yo rive bò baz nou an, Nou rete machin nan e nou pale a nèg yo, n poze yo kesyon, èske se polisye yo ye, n poze yo yon bann kesyon apre sa nou libere yo. Èske w kapab eksplik oubyen nou di yo yo mèt ale. Èske w ka eksplike n kouman bagay la pase? Bon, e sa yo di a la, li fo. Premyèman sa k fè li fo, nou menm nou se 4 ajan ki te asire pòs la la. Lè nou asire pòs la la, nou wè e lè w anba bò kout dwàn nan, se la pòs la ye, lè w ap gade tèt mòn nan, ou wè tout mouvman machin yo. Boukan te lapawòl.
Lè nou wè mouvman machin yo, machin yo bloke, yo pa ka desann, yo pa ka desann, epi gen machin ki pou al monte, ki pa ka monte, lè yo rive pi wo a nan koub la, yo pa ka monte, yo retounen vin chita, vin pran poz yo bò kote nou la. Vè ki lè l te ye lè sa a? Ki zòn nou te ye? Vè ki lè? Nan ki lè sa ap pase konsa? Bon, sa petèt kapab petèt ozanviwon onzè ou minui yo. Ok. M pa t gen lè a egzakteman. Men se te nan lespas sa yo. E lè chofè yo vin vini kote nou la a, menm machin baskil yo ki pou ta chaje, yo rive anwo a, yo fè yo tounen. Lè yo rive la, nou ap mande, ki sa k gen anwo a? Yo di nou se yon operasyon k gen anwo a. Alò, operasyon k gen anwo a, nou pa konnen ki sa k ap fè l.

Non, nou pa konn jwenn ka sa deja. Se premye fwa ou jwenn e pandan w an sou pòs ou wè gen 2 machin k ap kouri tounen nèg ap di w ke gen operasyon k ap fèt anwo a? Wi, wi, se premye fwa nou jwenn ka sa la. Ok, ou mèt kontinye.
Kounye a la, lè nou wè sa, premye devwa ke mwen menm mwen fè antanke chèf de pòs la, mwen eseye rele komisarya ki pi ba m nan. M pa ka rive, telefòn nan sone, men m pa ka jwenn kominikasyon. Lè m wè m pa ka jwenn kominikasyon. Mwen rele chèf antèt mwen. Lè m rele chèf antèt mwen, mwen di konsa, mè anlè a la bloke e yo di nou se yon operasyon k ap fèt. Il sanble ke jan moun yo ap esplike nou, se pa lapolis. Enben, chèf la di, enben, pou li menm al fè kontak pou l konnen ki sa k genyen egzakteman. Nou menm, nou rete nan pòs nou la, n ap swiv. Sètalò, apre ke m fin fè sa, m wè yon ti. Machin polis yo e kwadèboukè yo ki te 0 0 495 Juvéniel Lestabili li kanpe pre ant pòs nou an e dwann nan kounye a lè men l te gen lòt moun k avè l tou epi kounye a y ap pale men nou menm ki ta renmen konn sa k genyen nou fè yon ti rapwoche epi gen youn ladan yo ki te pale avè nou li di ke bon yo di nou gen operasyon k ap fèt anlè a la. Yo di se se nèg Bezap. Nou di non, e pa ta nèg Bezap paske nou menm Bezap men nou nan pòs nou la. E si Bezap ta pral fè yon operasyon, yo tap pase nan pòs sa la pou yo gentan anonse nou sa. Kounye a yo di ke enben, si tout fwa se ta kèlke swa operasyon kap fèt anba se ta Bezap, yo pa ta anonse nou sa. Yo yo menm yo pral konstate sa e d'une façon nan manyè pa yo. Nou di bon, ok, bon pa gen pwoblèm, banm rele chèf mwen ankò, mwen dil sa.

M di enben ok, nou kanpe la. Pandan nou kanpe la, n ap swiv toujou paske nou menm nou inyore sa k ap pase a vrèman paske nou pa gen mwayen nou menm pou nou te monte al vizite sa k ap fèt la. E lè nou vin vrèman lè nou kanpe n ap asiste sa k ap fèt la la paske moun ap pale, moun ap fè ap bay opinyon yo epi gen yon machin Yè GPN ki vin pase ap monte. Li pat menm pa la. E pa avè nou li tap pale, li tap pale avèk machin polis la k te kanpe devan dwann nan. Sa vle di ke lè sa lap soti Pòtoprens? Wi, sot Pòtoprens. Lap monte?
Lap monte.
Èske se plizyè machin oubyen 2 machin? Ye 2 machin. Yon yon machin yè GPN yo ki tankou pikòp ki va sou tèt yo, gen dizay sou li yo. avèk yon lòt pikòp blan ki gen yon bagay sirèn, siyal sirèn sou tèt li. Ok.
Kounye a yo pase, yo fè yon ti pale avèk moun yo, polisye yo la, epi yo monte, epi bakòp polis la tou, tou monte dèyè a ansanm avè yo. Ok.
Kounye a la, lè nou menm, nou rete ap tann, piske yo te vin kanpe devan nou la, lè yo retounen, si pou yo ban nou esplikasyon de sa k t ap fèt anlè a, yo tou pase desann. Yo pa retounen vin pale avè nou menm. Sa vle di ke 2 machin, machin IGPN yo te tou moute avèk machin lapolis la, machin Kwadèboukè a? Wi.
Yo moute ansanm, sa fè 3? Wi, sa fè 3. Ok. Ok. Kounye a la nou menm, nou rete, n ap swiv pou nou wè, nou rete pou nou wè èske si ke yo te kapab vini, yo ta ban nou esplikasyon, yo pa ban nou esplikasyon, bon nou menm nou rete nan nou menm, n ap tann. Jiskaske lè li vin jou la epi se direktè nou k vin mande nou esplikasyon epi nou menm nou di men sa nou jan wè m pale avan la e konsa m esplike l. Ok, reprann pou nou ankò, sa vle di ke pandan machin polis lan kanpe devan baz bsap la, 2 machin USGPN yo vin parèt, yo soti Pòtoprens yo vin parèt?
Wi, wi, wi, yo vin parèt. Epi machin la, yo pa t pase avan? Eske yo pa t pase avan? André a te gentan bloke deja. Eske yo pa t pase avan?
Non yo pat pase ak Nou pa konn sak te genyen ankò se lè anlè a bloke anlè a yo dezkonfle Non talè talè talè men kesyon m nan eske de machin palè nasyonal yo se pandan machin polis la kanpe devan machin kwadèboukè zewo zewo 495 lan eske se pandan machin polis la kanpe devan baz la nèg sa yo vin parèt. Wi, wi, yo vin parèt. Ok, kounye a, yo monte ansanm a machin lapolis la? Wi, wi, yo monte. Ansanm a machin lapolis la? Wi, yo menm yo devan, machin lapolis la vin dèyè, l monte dèyè yo. Apre sa, e menm jan, yo repase desann tou, epi machin polis la repase dèyè yo. Konbyen tan ou panse yo ka fè anwo a? Lè yo moute, konbyen tan yo fè konsa? Trant minit? Inèdtan? Bon, m pa kwè, yo pa fè inèd tan. Yo pa fè anpil tan. Petèt yo ka fè yon 10 a 15 minit konsa. Y ale epi yo retounen?
Wi.
Ok. Men lè yo retounen an, yo pa kanpe ditou? Non, yo pa kanpe ditou. Nou menm nou t ap tann pou yo ta vin ban nou yon esplikasyon de sa k pase la, epi nou pa jwenn esplikasyon, yo pase yo desann.
Men lè y ap desann nan, gen ki te dèyè pikòp la oubyen tout te anndan machin nan?

Non mpa wè zam nan men. E eske kamera ou gen devan biwo bsap lan li te anrejistre tout sa kap fèt la yo? Non nou pa gen kamera. Oh!
Mesye bon nap fè siveyans nou pa gen kamera ah ki ba ah on bagay ti ko an bsap wap fè siveyans. Bon de fason jan wè mèt Fico la mpa ka di plis ke sa. Pa gen pwoblèm mèsi anpil mèsi anpil Pascal Jean Claude mèsi anpil. Dakò. Dakò. Gadon peyi teyat. Gadon bon mesye mesye talè bon. Emisyon tou kanpe wi. Bon mesye m gon pwoblèm eske emisyon sa pa tou kanpe an komsi pou nèg a gon pòs besap li gon pòs de kontwol. Alò la dwàn nan zòn nan tou wi. La dwàn pa gen kamera tou?
Bon m pa Mesye mesye ah. M pa di pa gen kamera alò m pa di la dwàn pa gen kamera men lè m pase janm wè espas la ye a eske la dwàn gen kamera. Fèmen fèmen peyi sa monchè.
Ou wè bagay ou wè lajan sa ki pèdi a bon m bliye l. An sa vle di sa vle di besap la devan besap la pa gon kamera nan. Gerlens frè pam Gerlens natcom afè pam an Gerlens devan besap la kòmsi on biwo ki la on brigad kap fè siveyans pa gen kamera. Ah mesye banm di nou ti bagay. Menm jan zanmi ki te mouri devan ba youri a. Wi.
Siw te konn youri pat gen kamera. Alò wap pale de sekirite rapwoche youri an. Wi ki te mouri devan biwo youri a. E pa la yo te tire misye. Se la wi. Pa gen kamera. Hein.
Mwen pou kwe youri ta fè sa. Pa gen kamera monchè youri tap wè nèg la monchè. Hein.

Men men avan jwenn penel lajan pa dwe pèdi non. Non nap vin sou lajan talè. Lajan pa konn pèdi non man granmoun non guerrier. Nap vin sou lajan talè. An ann pran yon ti poz. Tann mwen yon segonn wi nap pran yon ti poz nap tounen nap pran yon poz nap tounen.